Se sèl kote ki gen kloz konfidansyalite nan kontra, se lè se de kontra de sekirite piblik. Sa vle di si se lapolis, si se lame, si se, si se de bagay estratejik k ap fèt, lè sa a, ou konnen, pou pwoteje sekirite pèp la, se nòmal, fòk genyen de kloz de konfidansyalite. Apre sa a, fè kontra dacha enèji, kontra pou fè wout, kontra sesi, non! Fò pèp la konn tout. Tout! Fò l, fò yo piblik. Sa vle di, OECC pa bliye m pou Sou stasyon Kafou a, m pa konnen DG edh la, Doktè Kalix, se nou teknisyen nan gentan di kisa l ap ye, pou n ta wè sou stasyon Kafou a, paske Kafou, avèk Jeneral Elektrik la, nou pral enstale 60 megawat, men an fèt, devlopman zòn nan, lè w pran de Leyogàn pou rive jiska Matisan, e pa bliye liy ke OECC ap fè, A pati de sous stasyon nou ye a la, kote jodi a kouran li tankou on U, men kounye a l pral on O, paske lè yo fin fè Varreux, yo fè centre ville la, yo fè Kafou, yo pral boukle bouk la. Sa vle di si gon pàn Varreux, Kafou ap ka sipòte l. Si gon pàn Kafou, Varreux ap ka sipòte l. Se sa yo rele on bouk, on bouk nan nan enèji a, sa vle di, sa vle di pral genyen on rezo ale retou, on on on on On sistèm de transpò e de transmisyon ki pap, si vare an pàn, se kafou k ap mache epi ou tande gon seri de zòn ki pap ka gen kouran. Y ap travay pou yo boukle l. Se pou sa m mande, m mande OECC 2 bagay sa yo. Sous stasyon kafou a e dispatching ki nan Nan zòn Dèlma se sa dispatching nan ki nan zòn Dèlma pouse pa nan telefòn lè w fin fè bèl travay sa wi sisi pou wè kounya se nan telefòn pou teknisyen edh ap rele koupe tèl kote ouvè tèl kote se dispatching nan se li ki pou pèmèt nou gen sa mwen kwè ke li klè pou tout moun ke jodi a nouvo rezo elektrik sa k ap konstwi a li pral pèmèt pòtoprens gen kapasite pou limen 24 sou 24 e pou gen kantite kouran ke li bezwen ki kapab fè ke li endistri yo mache, ki kapab fè ke lotèl yo mache e se pou sa ke nou t ap travay, nou mize nan wout menm jan m te mande nou ekskiz an novanm poutèt m te di 24 sou 24 nan 24 mwa a men m pa t konn si m t ap jwenn tout pikan sa yo, m pa konn si m t ap jwenn tout koulèv sa yo, m pa konn si m t ap jwenn tout lyon sa yo men nou janbe dlo Nou janbe dife, nou kraze mi, jodi a, moman an rive pou ke zafè 24 sou 24 la, pou l yon reyalite. Sa vle di se pa pwodiksyon kouran pa anyen, pa okipe moun k ap ban nou manti. Pwodiksyon kouran pa anyen. Se transpòte l, distribye l avèk touche kòb la. E se pou sa, edh gen tan mete sou pye apèl dòf komèsyal la, m konnen ke te gen yon pwoblèm akoz de tibilans. Nou konnen, lè m nome nouvo DG a, tèt chaje, Gen nèg ki pase ki di ke misye, yo te di se sou zantray yo pou yo pase pou yo enstale misye kòm DG. Alon DG bagay rèd konsa. Antouka, minis travo piblik la papa, nou konn afè nou papa. Premye minis pawòl pale pawòl konprann. Antouka DG, kounya edh la nan men w, se pou w t jere l an bon pè de fami. Mwen di w ti anplwaye yo, bann inosan k anndan an ke nèg ap mete devan Pou yal regle gwo koze yo, pa okipe nèg yo, pran swen ti anplwaye w mwen tanpri, ouvriye yo, mesye kap monte sou poto yo, DG, pran swen yo pou mwen. Sa vle di m te di yon lè, son fòmil, grate do m map grate do nou, DG, grate do yo pou mwen tanpri. Ou konprann, sa vle di ba yo ti prim lò yo fè travay ki bon, ede yo pou yo menm pou yo kapab kenbe edh la paske se sa m te pwomèt yo e m di yo anvan m ale m ap kite yon edh solid nan men yo yon edh yo te reve paske edh te nan yon twou nèt m deteye l jodi a m wè dg ou kòmanse ap mete ti oksijèn kontinye mete oksijèn pran swen ti anplwaye yo pran swen yo pou ke Tout rezo sa yo m pral site la a ka pral konstwi a tou de je, m konnen gen de twa ekipman pou achte, tanpri ba edh konstwi de twa nan yo pou mwen tou, ti rezo tankou nan depatman latibonit, sa vle di la n ap pale de 43 sit kote nou pral konstwi dè rezo de distribisyon nan menm kòb Taywann nan wi pèp la, pa bliye non kòb la lè yo te ban mwen l pou 150 milyon an. M t al diskite ankò. Yo ban m 20 milyon pou tout ti vil pwovens yo. 130 milyon pou Pòtoprens wi. Men akoz de 14 mwa dosye a te fè nan palman an, pri pyès yo vin monte pi wo, Taiwan t oblije mete, OHCC t oblije mete 7 milyon dola sou li. Kounya pèp la, 7 milyon an bon bon regleman pa gate zanmi. Pou n pa tande pou n di ke pwojè a te fèt pou 150 apa se 157 nou tande. Gen 7 milyon anplis kote. Nan nivo Leta ayisyen, yo oblije pral travay pou peye 7 milyon dola k anplis la. Tou sa ankò, mwen mwen mande pou gen rankont ki fèt prese prese ant OECC, ekip pa m, avèk minis finans lan pou nou wè kouman pwoblèm sa yo pou yo rezoud. 20 milyon dola sa a nou gen anplis la, nou pral enstale rezo elektrik Nan ans wouj, Tè Nèv, sa a se depatman Latibonit. Nan depatman Sant, nou pral enstale rezo nan Sèka Lasous, Savanèt. Nan depatman Grandans, se li ki pote lorye a. Dayè se li ki pi mal nan tout depatman ki gen nan peyi a nan zafè rezo elektrik. Se tankou jere zòn Grandans lan se yon zòn ki te yo te bliye nèt.

Sèl komin ki pa la a se Jeremi ak Lèziwa. Sa vle di yon peyi ki gen 217 an endepandans, kote yon depatman gen moun k ap viv nan 12 komin nan depatman an ki pa janm wè yon bout fil elektrik. Sa pa di pèsonn anyen. Enben, moun Grandans, nou pral konstwi rezo elektrik pa w la, paske nou te vote m pou sa. Nan tout komin ki gen nan depatman Grandans lan, tout rès komin ki rete yo. Nan depatman Lwès, gen 2 komin ki pa janm wè yon bout fil elektrik, Kòniyon, Fonvèrèt. Yo pral konstwi rezo elektrik nan Kòniyon, nan Fonvèrèt, nan 20 milyon dola. Nip, Nou pral remete tou nèf rezo elektrik Ansavo, Ano, Bayadè. Nou pral konstwi rezo nan Granboukan. Nan Obas, moun Obas mwen yo, nou son, nou konnen m sonje nou, apre siklòn nan, premye kote m te desann, nan, nan elikoptè, nou sonje sa? M te nan kanpay, m potko te prezidan. Se Obas, nou te di m prezidan, n ap ba w tout nèt. Sa vle di nou te vote m a san pou san. Sa vle di, m ap tounen sou nou. Obas, ou pral gen kouran, nan lis la m wè se 400 fanmi k ap viv Obas, nou pral ba w kouran, tout 400 fanmi an. Epi gen lazil, Gen ti twou de nip, moun ti twou, m konn jodi a nou gen kouran 12 èdtan pa pa jou. Men pou ki sa nou wè non nou nan lis la, se paske rezo a fò nou fè ekstansyon ladan l e fò nou vin bò 24 sou 24 la. Tout lis sa yo m bay la a, n ap pale de vil ki pral gen kouran 24 è sou 24. Plezans dè nip, Polo ale deja. M sonje lokalite ki te lwen lwen lwen lwen lwen an kote nou te fon petisyon, Doktè Calixte te vin pale m de sa, nou te toutswit reyaji pote yo rive gen 1200 fanmi k ap viv nan peti nan plezans dè Nip. Apre sa gen fon dè blan, fon dè blan nou mete l sou Nip men m konn se nan sid li ye men nou mete l sou Nip paske nan travay k ap fèt yo li pi pre li pi pre Nip paske lè n pase nan nan nan kafou e mousinyak ou fin kite miragwan pou monte fondèblan se sak fè nou metel nan tout travay ki pral fèt nan nip lan pou nò son grenn komin nan nò ki pa janm won bout fil depi komin sa egziste se komin bawon li menm li gen 604 fanmi nou pral enstale rezo elektrik nan komin bawon pou depatman nòdès lakay kotem fèt gen 2 komin Ladan l, gen youn ki gen kèk ti kouran lejèman, se Monben Kwochi ki sou liy Pelig la, yo te fon yon ti liy fil monofaze. Pèp la fò nou konprann bagay yo, monofaze a sa vle di lè son ti grenn fil ki pase, yon ti grenn je k antre Monben Kwochi, sa vle di si gon moun ki vle vin fon endistri nan Monben Kwochi, li pa ka vini paske pou fè endistri fò gen kouran trifaze. Sa vle di Monben Kwochi n ap rive sou ou pou n al ba w rezo elektrik trifaze pa w la, Epi Karis! Hen, majistra m konnen ou rann Doktè Karis san souf. Jodi a m ap di nou, Karis, ou gen 1105 fanmi n ap rive sou ou tou, ou nan lis. Poukisa nou pa pale de Kapoti, Montòganize, Valyè, tout kote sa yo, yo aktyèlman pandan n ap pale a la, rezo. Mwayèn tansyon 23 kilovòl ap konstwi nan yo kounya 3 komin sa yo. E lòt komin tankou Lèpèch, tankou Wanament, Fòlibète avèk Ferye ki pa gen kouran 24 sou 24 la, nou di yo poukisa n pa pale de yo, yo nan apèl dòf k ap fèt pou Yo ale konekte yo avèk rezo elektrik Caracol la. Gen 12 megawat solè, mwen konnen ke m pran yon bòn nouvèl maten an, ke apèl dòf la lanse pou 12 megawat solè la k pral marye ak santral ki gen la a, ki pou pèmèt Wanament, Fòlibète, Ferye, Lèpèch, moun Gran Basen m yo, m wè mouvman komin nou ap mache vit, pou nou vin gen kouran 24 sou 24 menm jan ak tout moun. Nan Nòdwès, nou gen komin tankou Ansafolè, Bèdeyèn, Basen Ble, Chansòlm, Latòti, tout komin sa yo, yo pral pase lakay nou pou rezo elektrik kòrèk paske sa nou wè yo, nou gen dwa wè gen ti fil ki pase wi, men yo pa kòrèk, yo pa respekte nòm entènasyonal yo. Se de ti pwojè ke eli te konn fè, men kounye a la, se de standa entènasyonal ke nou pral mete nan tout komin sa yo. Nan depatman Sid, gen chadonyè, moun chadonyè yo, nou sonje m, M sonje nou tou. Ilavach, 2 komin sa yo nan depatman Sid. Men m tou pwofite di moun nan Sid, moun Lakawann k ap tande m, k ap gade m la a, Lakawann ki twouve l lè w fin kite Tibiwon, m te pwomèt nou sa, m vle Doktè Kaliks, m pa wè l nan lis la la a, w a ogmante l mwen tanpri, Lakawann, pou yo mete kouran nan Lakawann paske se moun k ap viv vin viv la menm jan ak tout moun. Sidès, ki se dènye depatman an, Li gen 5 komin, komin Benè m konnen ki gen kouran son boukannen boudann bouyi. Men sa m vle di nou moun Benè, rezo nou genyen an li pa kòrèk. E m konnen nou peye kouran byen, paske enfòmasyon m genyen 80 pousan nan moun Benè peye kouran kòrèkteman. Nou menm nou ladann gen 821 fanmi kap viv vil benè, bèlans gen 1064 fanmi kap viv la, nap rive sou nou, kot de fè a gen 457 fanmi, nou la poun gen kouran pa nou tou, gran gozye, m tal gran gozye menm siyal telefòn pa gen gran gozye, jodia ou pral gen kouran pou ke lè konpayi telefòn yo vle vin met Antèn, yo pap di ke zòn nan pa rantab paske yap gen kouran ke yap ka achte ak yap ka achte a bon mache paske pa bliye kouran nan ti vil sa yo fòn klè wi yo pap menm pri avèk kouran nan gwo vil yo paske yo pi piti yo m lèm pale de 15 santim nan m palel pou endistri yo poko defini pri moun pri kouran rezidansyèl la ap vann men se pou endistri ke m pale e dènye kote a se lavale jakmèl ki gen 2 mil fanmi ke nou te bay yon boukannen pou tann bouyi yo menm yo pral gen kouran nòmal menm jan avèk tout moun moun kay jakmèl moun marigo nou sou rezo jakmèl la ki li menm ki sou kont edh nan 6 gwo rezo rejyonno yo, Rezo Nò a, Rezo Vil Pòdepè ki gen Pòdepè ladan l avèk Laprent dè Palmis, Rezo avèk Sen Lwi di Nò m kwè, Rezo Gonayiv la se li menm ki yonn se dezyèm pi gwo rezo rejyonal nou genyen aprè Rezo Metwopoliten an. Sa vle di li menm Rezo ki pratikman gen sou li Gonayiv, Edune Lestè Vèrèt Lyankou Senmak Rezo sa a se edh ki reskonsab yo. Apre sa, nou gen rezo rejyonal Jakmèl ki gen 3 komin, nou sot di l se Jakmèl, Kajakmèl avèk. Marigot, rejo, rezo, rejyonal, Jeremi, ki pral gen lavil Jeremi sèlman sou li. Answit, gen 2 lòt gwo rezo, yonn se rezo rejyonal vil Okay la, rejo sid la, avèk rezo. gen Gran Gwav, Ti Gwav nan lwès, l ap gen Miragwàn, Payan, Ti Rivyè de Nip, Fon dè Nèg ki nan Nip e l ap gen Aken avèk Vye Boudaken ki nan Sid. Men m ap di moun Vye Boudaken ak Aken, m pa konnen si pwogram nan kenbe dòk la, sa vle di nou ka wè wikenn k ap vini paske gen yon gwo boukannen pou tann bouyi, gwo sipriz pou moun. Vye bout Aken, Aken, ple, e Sen Michèl di Sid avèk Fon dè Nèg ke nou gen pou yo paske nou di l mete limyè pa ka yon liks, mete limyè son obligasyon se pou sa n te vote m e nou te vote m pou li mwen kwè ke se la m pwale pa gen wout kwochi rezo Nò a talè pou moun pa di m pa t site non yo rezo Nò a gen sou li Kap Ayisyen, Milo, Grandrivyè di Nò rezo Nò a Li gen Kap Ayisyen, Milo, Grand Grand Rivyè di Nò, li genyen Lenbe, Ba Lenbe, Akul di Nò, Plèn di Nò, li genyen Pò Mago sou li. Lòt vil nou wè m pa site yo, sè ke yo gentan nan apèl dòf paske nou te fon on ti apèl dòf ki pase, genyen m kwè gen 7 komin ki te ki te pa yo ki te ke yo te chwazi, se te komin Ansapit, komin Tyòt, komin Ansagalè, komin Pwent Arakèt, komin. Pilatre, komin Plezans e komin Bòy. Se sa donk la? Bon. Sa vle di pratikman nou wè kouran an, li la a. Li pa, li pa, li pa, li pa lòt kote. M dòmi, m reve kouran an. Gen de lè madanm mwen di m, cheri fò w ti dòmi non. Men kouran an.